Nan lide pou soulaje agrikiltè nan twazyèm seksyon kominal Wokapouj aprè prèske tout danre yo plante pandan sezon prentan fin pèdi, selon sa yo eksplike koz fenomèn chanjman klimatik la, responsab Federasyon pou Devlopman Kominotè Kapouj, FEDEC, distribiye semans pwa bay anviwon 200 kiltivatè vandredi 27 jiyè 2018 la. Michelet Pierre, se prezidan FEDEC, l ap esplike. FEDEC, nan kad demach ke l te fè bò kote Direksyon Depatmantal Ministè de l'Agriculture, donk yo te rive fasilite nou anviwon 28 sak semans ki totalize kantite ke m sot di la. Donk ou wè popilasyon an yo menm yo reponn prezan kote ke yo vini pou yo twouve kelke manis hariko de koulè nwa pou ke yo al plante paske yo deja nan peryòd de plantasyon. Gen lapli ki kòmanse. Li tonbe anndan kominote a. Donk seksyon kominal Kapoul se yon zòn nou ta kapab di ki plirikilti, sa vle di ki kapab fè tout kalite pwodiksyon. Malgre jounen jodi a genyen kesyon rechofman klimatik la ki li menm frape kominote a e pou prentan genyen plis ke 800 fanmi, ki pèdi e rekòlt jaden yo, ke n pèdi mayi, nou pèdi pwa, e genyen kokoye ki kòmanse atake nan kominote a menm jan avèk lòt zòn. Pi lwen, nimewo 1 FEDEC la montre gwo enpòtans agrikilti genyen pou moun k ap viv nan seksyon kominal Wokapouj pandan l konseye otorite nan leta pou envesti nan agrikilti selon Pierre Michelet ki kapab yon solisyon pou konbat fenomèn grangou nan peyi a. Kervin Mera, e moun Kap Woj se 2 moun ki kwè nan agrikilti, ki kwè nan plantasyon e m panse avèk akonpayman sa ke leta bay a anviwon 200 fanmi nan kominote Kap Woj e trè byento 60 jou aprè sa kapab pote on diplis atravè ekonomi e familyal yo nan kominote a. E moun ki nan milye riral yo ki se motè pou devlopman peyi a nan kesyon agrikilti ki pa jwenn anyen. Donk gen yon pakèt lajan, swa lajan y ap bay pou vakans ki se 1 milyon de goud, ke se lajan y ap bay pou rantre dè klas, ke se lajan y ap bay pou achte pwason, li t ap pi bon pou ke Yo ranfòse, yo voye lajan sa sou bidyè kolektivite teritoryal yo atravè kazèk yo, e kazèk yo ta kapab envesti kòb sa nan kominote a, reyachte semans nan men peyizan yo anndan kominote a, pou rebay lòt moun ki pi vilnerab, ki pèdi jaden yo, ki gen ti pasèl ki piti. Donk, lè sa a, moun nan kominote a fè kòb, e lòt moun nan kominote a pral rive genyen manje lakay yo, pandan ke yo plante, yo kontan, e y ap travay, donk omwen y ap bay sikolojikman, Yo kapab bay tèt yo kouraj pou yo tann rekòt la. Pase kite m di w, gen yon seri de bagay k ap fèt anndan peyi an se envestisman. Si se nan agrikilti yo fè l, pwoblèm sa nou wè k te rive Pòtoprens dènyèman nan kraze magazen, kraze yon seri de bagay sipèmakèt, pa t ap rive. Pase youn nan pi gwo pwoblèm ki gen anndan peyi a, se pwoblèm grangou, se pwoblèm famin. Plizyè benefisyè ki benefisye semans pwa nan distribisyon sila a pa kache santiman yo nan moutre kòman yo kontan demach sa a, selon yo, ki ap pèmèt yo plante pandan sezon sa. pou espere yon lavi miyò k ap pèmèt yo reponn ak bezwen yo ak bezwen fanmi yo. Petèt nou remèsye ministè de lagrikilti paske tout jaden nou te fin pèdi daprè chanjman klimatik lan, jaden yo devaste. Nou remèsye ministè de lagrikilti paske yo te sonje nou pou ke. Yo fè nou benefisye semans sa. E semans sa ke nou resevwa a l ap bon pou nou, pou fanmi nou paske lòske nou plante li vin donnen li ka benefisye pitit pitit nou.
Depi gen prentan Bondye bay prentan e semans la nou plante li nou reyisi m konnen s on avansman pou nou pou nou kapab avanse avèk lekòl pitit nou. Nan sans sa a, nou ta mande e pou yo pa di konsa wi e semans la e piti, bagay piti pa chich, menm jan nou jwenn piti kounya a, dapre regleman, si nou resevwa, re, re, respekte regleman, demen si Dye ve nou kapab benefisye plis. N ap fè w remake, malgre seksyon kominal Rokapouj reprezante yon gwo moso nan bay manje nan vil Jakmèl, sa pa anpeche kiltivatè nan seksyon kominal sila a kontinye ap plante, Sou kont lapli a, kesyon k ap poze, èske Leta pa ka etabli yon politik agrikòl pou sipòte abitan yo nan seksyon kominal yo? Yon kesyon ki rete san repons.